Mesye dam, zanmi, kanmarad ki branche n toupatou nan mond lan, onè, respè pou nou tout. Jodi a nou samdi 6 jen 2026 e nou kontan rejwenn ou sou chèn YouTube IJC Group la pou onzyèm randevou Anba Kalbas la. Non pa m se Israël Jacques Cantave e kòm nou konnen l deja, isit la, Nou la pou n fouye nan fon kalbas la, pou n rale enfòmasyon nan bon ti manmit, verite sou tanbou sou tout sa k ap pase nan lakou Ayiti-Toma tankou nan rès mond lan. Alòs, mesye dam, byenvini anba kalbas la.
W ap kouri monte, kouri desann, ou pa gen tan pou w fè nouvèl pandan semèn nan? Vin anba kalbas la!

Men prensipal enfòmasyon ki te domine aktyalite a pandan semèn nan. Gwo katchouboumbe pete ant gouvèlman an ak konsèy elektoral pwovizwa nan mitan semèn nan. PM nan pibliye yon dekrè elektoral ki nonmen Uder Antoine kòm direktè jeneral KEP a. Yon dekrè ki leve plim sou do 9 manm yo epi retire tout pouvwa nan men yo. Malgre pwotestasyon, Uder Antoine rive enstale kanmenm kòm direktè jeneral KEP a ayè, vandredi a. Ankèt sou zak sasinay sou ansyen prezidan Jovenel Moïse la ap rapousib nan lakou peyi Dayiti. Jij ki sou dosye a konvoke 3 pèsonalite pou vin douvan l, pami yo ansyen premye minis Ariel Henry, ak ansyen direktè lapolis la, Léon Charles. Ayiti ap pare l pou al patisipe nan Mondyal la Ozetazini, Kanada ak Meksik. Grenadye yo jwe 2 match preparasyon pandan senmenn nan ki mete lajwa nan kè fanatik yo an Ayiti tankou lòt bò dlo. Nan sans sa, gouvènman distribye plizyè televizyon ak dèlko nan zòn ki defavorize yo pou pèmèt fanatik yo gade Grenadye yo san yo pa pèdi yon grenn minit. Aktyalite a lòt bò lantouray ap mennen nou dabò nan lakou Montenegro kote prezidan fransè a rive depi ayè vandredi an. Emmanuel Macron al patisipe nan yon somè Inyon Ewopeyèn ak peyi Balkan yo, objektif la se anvizaje rantre kèk nan peyi sa yo anndan Inyon Ewopeyèn nan, n ap gen pou n koute prezidan fransè a anba kalbas la jodi a. Toujou nan aktyalite entènasyonal la, nouvo prezidan Benen an fè premye vwayaj li depi lè l pran pouvwa, l ale nan Kot Divwa. Prezidan Romuald Ouaddani pa t manke pa fè lwanj pou amitye li ak prezidan ivwaryen an, Alassane Ouattara, yon vizit ki bay yon nouvèl elan ant relasyon diplomatik nan mitan 2 peyi yo. Epi jodi a, nan Nannan Kalbas la, m ap resevwa Patrick Belizaire. Li se ansyen komisè nan lapolis peyi Dayiti. Li te travay nan Palè Nasyonal, men pou kouwè l ye la, l ap viv nan lakou Tonton Sam, kote l ap dirije Umpopov, Unyon Militè Polis Popilasyon Viktim, yon asosyasyon k ap defann polisye ki viktim. Ak li, nou pral gade ansanm aktyalite a nan Latibonit, kote 3 polisye utag pèdi lavi yo nan toke kòn ak gang. Patrick Belizaire se envite nou nan Nannan Kalbas la jodi samdi 6 jen 2026 la. Wala mesye dam a la wonn badè, men se te prensipal enfòmasyon sa yo nou pral gen pou n separe pou ou jounen jodi a anba kalbas la. Mèsi dèske w chwazi nou pou enfòme w. Yon lòt fwa ankò, n ape wete chapo n byen ba pou n salye tout sila yo ki konekte n toupatou nan mond lan. Se yon plezi pou nou retwouve nou nan nouvo randevou sa a chak samdi sou paj YouTube IJC Group la. Pou kòlye la a, zanmi kamarad, nou pral nan fon kalbas la, nan peyi Dayiti. Nou pral devlope ak ou diferan pwen ki te make aktyalite a pandan semèn nan. Mesye dam men nouvèl la tikal pa tikal. Jan n te diw li nan tit yo ta sanble nap dirije nou tou dwat nan yon kriz pre-elektoral. Gouvèlman Fils-Aimé a Pibliye nan finisman senmenn nan dekrè ki nonmen yon direktè jeneral tou pisan nan tèt Konsèy Elektoral Pwovizwa a. Malgre pwotestasyon prezidan KEP a ki te ekri premye minis lan pou mande l ann fon ti chita pale tanpri souple, anben gouvènman an te pran dispozisyon ak tout lapolis pou t al enstale ayè vandredi a Uder Antoine kòm nouvo direktè jeneral KEP a. Plizyè manm gouvèlman an, plizyè direktè jeneral ak kèk manm nan kominote entènasyonal la te reponn prezan nan seremoni sa a. Yon sitiyasyon ki lage konfizyon nan pwosesis elektoral la epi kase tout kòlonn vètebral 9 manm yo ki, pou kouwè l ye la a, pa gen pip tabak kòm pouvwa.

bay tout soutyen li, gouvènman an akonpaye fòs de lòd yo nan batay ke y ap mennen chak jou pou retabli sekirite nan peyi a. Pou sa ki konsène eleksyon yo, Konsèy dè Minis lan fèk adopte yon dekrè, nouvo dekrè elektoral, le 2 jwen. Se yon etap esansyèl ki franchi. Men, pou sa k konsène dokiman sa a, dekrè sa a, se yon pwopozisyon ke. Konsèy elektoral la te fè a gouvènman an e konsèy minis lan te pwofite bò kote pa li pran de nouvèl dispozisyon pou li ranfòse dokiman sa a pou nou kapab evite yon seri de erè ki te konn pwodwi dan le pase ki te toujou mete peyi a nan kouri, nan tèt chaje, divize sosyete a epi kreye enstabilite. Pami nouvèl dispozisyon sa yo. Nou kapab site kèk. Yon pati politik bezwen pou pi piti 30 mil manb anrejistre pou li kapab patisipe nan eleksyon. Se yon fason pou evite gaspiyaj lajan leta nan fè bilten avèk kandida pil sou pil pou eleksyon k pral abouti a de rezilta ki pral konteste. Je prends également acte de ma mission, une mission lourde.

strictement dans ce cadre, dans le respect des attributions de chacun et dans une logique de complémentarité.
Vwala, jan w ka konstate l nan imaj yo, yon premye minis tou pisan ki pa t prezan nan seremoni sa. Sepandan, li te la nan moman gouvènman an t ap remèt kit odyovizyèl bay plizyè kazèk nan kèk zòn difisil nan peyi a. Jès sa a, se te pou kenbe pwomès li te fè popilasyon an depi lè Ayiti te jwenn kalifikasyon l pou al jwe Mondyal 2026 la. Nan kit ki distribye yo, nou jwenn televizyon, nou jwenn dèlko, nou jwenn kat telefòn, nou jwenn priz entènèt pou on mwa, tout sous enèji tou ki ka pèmèt pèp la gade Grenadye yo nan jou k ap vin la yo nan Mondyal la. Jès sa tou rantre, daprè gouvèlman an, nan kad yon pwogram animasyon sosyal ki pi laj toujou k ap fèt nan zòn difisil yo, sitou nan moman vakans lan. Ann koute minis enteryè a, Paul Antoine Bien-Aimé sou pwogram sa a.
571 Seksyon kominal 147 komin pral swiv grenadye nou yo pral enterese a yon evenman mondyal. ki enterese tout planèt la, tout latè. Se pa bagay raz non. Paske bagay sa yo konn rete Pòtoprens wi, tankou prezidan Fenaca sot di a. Men la nan tout seksyon kominal yo, Evenman sa a pral touche popilasyon an paske menm si gon televizyon ak lòt bagay yo bay nan yon pwent nan seksyon kominal la, yo ka transpòte l lòt kote tou, toujou nan seksyon kominal la pou plizyè bitasyon. kapab patisipe nan evenman sa a. M ap raple nou kontni sa ki genyen ki disponib ni pou seksyon kominal yo, ni pou komin yo e menm. Gen kèk gran komin k ap resevwa yon diplis. Chak seksyon kominal ak komin ap resevwa yon aparèy televizyon, yon dèlko Yon fason pou yo jwenn entènèt. Yon mwa abònman pou entènèt la. Lè w gen dèlko pou w fè l mache, fò w gen gaz. Y ap bay chak kote sa yo dekwa pou y achte gaz pandan tout koup du mond nan. Bò kote pa l, Premye Minis lan te pwofite okazyon an pou yon lòt fwa ankò remèsye epi felisite manm Federasyon Ayisyèn Foutbòl yo pou travay yo akonpli ak ekip la. Alix Didier Fils-Aimé fè konnen jan l te pran angajman nan mwa desanm pase a douvan tout kazèk yo, tout lokalite yo, menm sa ki nan zòn ki pi rekile yo, ap gen posibilite pou yo gade mondyal la menm jan ak tout moun nan kapital la ak rès mond lan. Pyès moun pap rate yon minit nan match yo. Ann koute Alix Didier Fils-Aimé. Minis Enteryè ak Kolektivite Teritoryal la, Sekretè Deta Kolektivite Teritoryal yo, Reprezantan Meri yo, Kazèk, Azèk ak Kolektivite Teritoryal yo, Fenaca, Fenam, Prezidan yo avèk tout manm ki la jodi a, Manm Federasyon Ayisyen Foutbòl yo, Zanmi laprès yo, konpatriyòt mwen yo, 18 desanm 2025, devan reprezantan kolektivite teritoryal yo ki te reyini nan yon fowòm FENAKA, mwen te pran yon angajman klè devan kolektivite yo. Mwen te pwomèt Leta t ap akonpanye yo epi t ap ba yo mwayen Pou yo sa viv epi swiv koup du mond 2026 la dan dignite. Mwen te pran angajman an pou ke okenn seksyon kominal, okenn lokalite pa rate yon match. Nan koup du mond ane sa a. Nou te pran angajman pou ke menm moun ki dan seksyon kominal pi rekile yo pa rate yon match. Se nan lespri sa a nou te pwomèt ke nou tap mete televizyon ak kit enèjetik pou pèmèt tout moun rasanble, pataje menm emosyon, viv moman istorik sa ansanm. Objektif mwen se pote fyète, lespwa ak inite bay popilasyon an pandan nou menm nan gouvènman an

Randevou kase anba kalbas la. Anba kalbas la se yon rezime tout aktyalite semèn nan nan lakou Ayiti Toma kou lòt bò dlo. Anba kalbas la chak samdi 7 è boul sou IJC Group.
Nan aktyalite a lòt bò dlo, n ap fon kout pye nan peyi Montenegro kote prezidan fransè a rive depi finisman semèn nan. Apre li te fin chita pale ak otorite yo nan peyi sa a, li te patisipe nan sa yo rele somè Inyon Ewopeyèn ak peyi Balkan yo. Vizit sa a se pou brase lide sou posibilite pou kèk peyi sa yo ta rejwenn Inyon an nan jou k ap vin la yo.

nan finisman senmenn nan. Romuald Wadagni te rezève premye vizit li kòm chèf deta pou Kot Divwa ki pou li se yon nasyon sè. Li chita pale ak tokay li Alassane Ouattara sou ranfòsman lyen diplomatik yo e se anba gwo fèt li te rive nan lakou Kot Divwa.

Ou toujou sou chèn YouTube IJC Group la, wap swiv ak nou anba kalbas la. Poukwe liye la a? Se lè pou n al gade nan nannan kalbas la. Se moman pou n resevwa yon envite ki pral depatcha ak nou yon pwè nan aktyalite senmenn nan. Envite nou jodi a se Patrick Belizaire. Li se ansyen komisè polis nan peyi Dayiti. Ak li nou pral gade ansanm sa k pase nan Latibonit lan senmenn pase anwo a kote 3 polisye pèdi lavi yo nan lese frape ak gwoup gang yo. Patrick Belizaire se envite nou nan onzyèm parèt nan Nan Kalbas la pou jodi samdi 6 jen 2026 la. Patrick Belizaire, mèsi dèske w aksepte rantre ak nou nan Nan Kalbas la. Mèsi Jacky. Mèsi dèske w ban m opòtinite pou m kapab chita anba kalbas la e nan nan nan nannan kalbas la ansanm avèk ansanm avèk ou e nou pwofite salye tout Ayisyen kap viv an Ayiti tankou nan dyaspora spesyalman viktim yo nou salye yo. e nou salye espesyalman polisye viktim yo. Patrick Belizaire, mwen chwazi resevwa w nan Nannan Kalbas la jodi a e mwen pran pou pretèks sa k rive 3 polisye utag yo nan Latibonit pou m ka resevwa w maten an. M ta vle konnen Kòman ou menm antanke polisye kote w ap viv la ou santi w lè w ap gade imaj frè w polisye ki viktim nan kondisyon sa?
Mèsi pou kesyon sa. M ap di w kote ke mwen m ap viv la Ozetazini sa toujou fè m mal e sa fè m mal e sa te toujou fè m mal dèske mwen wè Polisye parèy mwen ap viktim de bandi e map diw se nòmal paske se bandi kap kòmande se nòmal paske nou se nòmal aske polisye yo viktim. E le jou ke se pa bandi kap kòmande e lè sa non sèlman polisye yo pap viktim Men tout la fami ayisyèn nan tap viktim. Bèt nan se pa la premyè fwa sa rive. Nou sonje an mars 2021 operasyon Vilaj de Dye, plizyè polisye mouri, bandi pran kadav polisye pou yap jwe balon kòm balon foutbòl. Sa rive nan plizyè lòt kwen nan peyi a e mentnan sa rive nan latibonit. Sa vle di ke nou pa pran leson nan otorite yo alatèt polis la oubyen èske se vag nou vag? Ou sonje gen yon ansyen direktè lapolis la ki te di, L ap kòde, y ap dekòde. Se te Michaëlle Gédéon. Oke. E m ap di w sa ap toujou konsa toutotan ke se menm dirijan sa yo de 86 a jodi a ki alatèt peyi a. Paske dirijan sa yo, yo sansib pou kòb yo, men yo pa sansib ni pou peyi a, ni pou popilasyon ayisyèn nan, e ni pou polisye yo. Sèt, polisye a pran fòmasyon nan pou li Ale afwonte bandi. Nou konnen gen de ka gen de ka k ka rive bandi gen polisye k ka tonbe menm jan gen bandi k ka tonbe. Men nan jan ke l ap fèt la la a se inadmisib. Ok se paske pa genyen mank de non sèlman mank de planifikasyon men dirijan yo pa sousye de vi polisye yo menm jan yo pa sousye de vi popilasyon ayisyèn nan ok kòman mwen diw toutotan ke se menm ekip moun sa yo kap dirije peyi a de 86 a jodi a paske se pa pou premyè fwa kòm ou sot di vilaj de dye site solèy e tandot. Kote ke sa sa abitye fèt? Se paske se menm seri de dirijan sa yo ki alatèt peyi a, se sa k fè ke toutotan ke yo la, n ap toujou, polisye ap toujou viktim, popilasyon ayisyèn nan ap toujou viktim. Ok? Ou se polisye, ou se ansyen polisye. Lè nou pral nan operasyon, èske pa gen yon plan ki byen detaye, ki byen detèmine oka ou nou ta pran nan gètapan, men ki lòt inite k ap vini an kouvèti, men ki lòt inite k ap vin pran larelèv, kòman sa fèt lè gen yon operasyon k pral mennen nan yon zòn?
Fòk mwen di ou trè byen,
tout operasyon k ap fèt, li planifye dabò. Fòk gon planifikasyon dabò ki fèt, ki pou di men plan A, men plan B, men plan C. An ka ke men sa k rive, an ka ke lè nou rive sou teren, se diferan de sa ke nou te planifye, Men, men ki sa k ap fèt. Gen lè nou kapab fè yon retrè estratejik, men gen lè nou gen dwa avanse. Ok. E se a chèf doperasyon an ki pou konnen e ki pou ki analize. E polisye ki sou teren an tou, ki nan operasyon an, ki ap analize ansanm avèk chèf la, epi yo pral wè si pou yo avanse ak si pou yo pa avanse. Paske, kòm mwen toujou di, misyon polisye a se pa pou li detui vrèman, men se pou li kòm se pou l pwoteje avèk sèvi. Men nan yon misyon kote vi l an je, li kapab detèmine si pou l avanse avèk si pou l pa avanse. E sa depan de plan doperasyon an. ok. Donk,
kounya ou nan tèt yon asosyasyon k ap defann polisye ki viktim. Ki travay asosyasyon w lan kab fè nan ka polisye sa yo ke nou rann nou kont y ap viktim de plis an plis nan peyi a? Ok, nou menm, sa ke nou menm n ap defann, e nou ap defann yon solisyon. definitiv. N ap travay pou yon solisyon definitif, pa yon solisyon pwovizwa. Depi lè lapolis la kreye, te toujou gen polisye k ap viktim. Si nou pran, nou kapab site Christine Jeune. Sètadi, depi lapolis la kreye, gen toujou, te te, te toujou gen polisye k ap viktim. Men nou menm, Pou pou nou pa di eh paske nap fè yon metye ki a risk pap janm gen polisye ki viktim men si nou gen bon dirijan, dirijan patriyòt ki wè peyi dabò ki pa wè pòch yo dabò lè sa a Polisye yo pap viktim konsa. E popilasyon an pap viktim konsa jan lap viktim lan non plis. Dans se ka nou menm kisa nap pwone? Kòm m toujou di l, nap pwone maryaj militè, polis, popilasyon viktim pou nou kapab chavire sistèm sa. Nap tann e si nou menm nou gon plan se 7 faz li gen 7 faz e trè byento map genyen pou m kapab vini pale w de 7 faz sa ok paske nou menm nou pap travay pou solisyon pwovizwa nap travay pou solisyon definitif Dènya kesyon Patrick Belizaire map poze w pa rapò a sitiyasyon sa, jodi a la nou nan yon peyi kote gen yon pakèt gwoup ame, gen lapolis ki se gwoup ame ki legal la, gen fòs zame dayiti ki an bakòp, men tou gen yon gwoup mèsenè ki nan peyi a ki ame, Jodia ou menm ou ta polisye, kòman ou wè sitiyasyon sa a, plizyè gwoup ame alòske yo tout pa resevwa lòd de menm kote? Humm ou byen di wi, plizyè gwoup ame yo tout pa resevwa lòd menm kote. Dans ce cas nan nan operasyon sou le tèren, vu que yo tout pa resevwa lòd menm kote, kapab gen yon kakofoni. sètadi nenpòt nan gwoup ka viktim ou kapab ye, ou kapab vin jwenn ke youn ap tire sou lòt. Dans ce cas, kòm mwen te toujou di ou, mwen ta, mwen te di ou talè a, nou menm n ap travay pou yon solisyon definitiv, pa yon solisyon pwovizwa. Solisyon definitiv la, se chavire sistèm sa a pou nou gen, mete moun serye, moun entèg, moun ki vrè patriyòt angaje, ki renmen peyi, ki pa renmen pòch yo, ki pa renmen pòch yo e ki pa p pran lòd nan men enmi peyi a. E toutotan ke se menm moun sa yo, kap ki a la tèt peyi dayiti nou pap fè yon pa kita yon pa nago nap toujou pran nan 21 31 menm tenyen. Patrick Belizaire se te yon plezi pou n te rantre ak ou nan Nannan Kalbas la. Se te yon plezi pou mwen tou e mwen espere ke nap jwenn yon lòt yon lòt opòtinite pou nou kapab pale de 7 faz dezyèm revolisyon kontre nou menm ayisyen dabord.

Zanmi, kanmarad k ap koute n toupatou alawonnbadè nan mond lan, edisyon sa a pral rive nan to bout li. Menm jan nou ba w abitid la depi kèk tan, n ap fini ak Grenn Kalbas la, yon ti enfòmasyon ki te ka chape w pandan semèn nan. Èske w te konnen poulp s on bèt pou w pa jwe ak li? Wi zanmi, lavi amoure femèl poulp la son vrè lejand, men li plen ak dram ak estrateji epi malerezman ak trajedi tou. Yo gen tandans kanibal, yo ka manje mal la. Sa se pi gwo reyalite a. Pou femèl poulp la, gason an ka reprezante 2 bagay an menm tan. yon patnè ak yon bon repa. Si mal la pa fè atansyon oswa si li twò piti, femèl la ka toufounen l ak tout bra l, tantakil li yo, epi vale l san jete dlo a apre zak la. Se poutèt sa, mal yo devlope teknik pou pwoteje tèt yo tou. Souvan, yo itilize yon bra espesyal ki rele ektokotili ki gen spèm ladan l pou yo voye bay femèl la a distans san yo pa pwoche pre l, paske si yo pwoche tou pre bouch li, malè ka rive yo. Yo ka chwazi tou sere spèm plizyè mal. Femèl poup yo pa marye ak yon sèl patnè. Yo ka kwaze ak plizyè mal pou yo gen plis chans pou ze yo ka fekonde. Kòm se yo ki deside kilè y ap ponn, yo gen yon pòch espesyal nan kò yo kote yo ka sere spèm nan pandan plizyè senmenn oswa pandan plizyè mwa. jiskaske yo pare pou sa. Yo vin tounen tou yon manman kouray, yon sakrifis total. Yon fwa femèl la fin fekonde ze l yo, ki ka rive jiska 100 mil ze oswa plis selon espès la, konpòtman l chanje nèt, li jwenn yon kachèt, yon ti wòch oswa yon twou, epi li panche tout lavi l sou pwoteksyon ze sa yo. Li pase tout jounen l ap netwaye yo ak dlo fre pou yo ka gen oksijèn Epi pou mikwòb pa touye yo, li sispann manje nèt. Peryòd kouve sa ka dire plizyè mwa. Yon fen trajik se lanmò apre akouchman. Sa se pati ki pi tris nan istwa a. Sistèm nève ak òmonal femèl poulp lan, li pwograme pou yon sèl misyon, repwodiksyon nan lavi l. Pandan ze yo ap pare pou yo kase, kò femèl la kòmanse detwi tèt li. Yo rele sa senesans, Li pèdi fòs, li kòmanse deperi, e souvan li mouri egzakteman nan moman ti poulp yo ap fèt, oswa yon ti tan apre. Nan ti mo senp lakay femèl poulp la, renmen vle di bay lavi, men sa mande sakrifis gason an tou ak pwòp lavi pa l. Ou imajine si fanm te tankou femèl poulp. Antouka, nou menm anba kalbas la, n ap pran yon ti konje nan jou k ap vin la yo paske ou ka konprann sa, nou tout ap nan mondyal, nou pral chofe grenadye yo pandan n ap espere yo rive pi lwen posib. N ap kase tèt tounen trè byento isit la sou IJC Group pou yon lòt edisyon nouvèl sou Ayiti Toma ak lòt bò dlo. Si ou vle ride nou kontinye pote bon jan enfòmasyon pou ou sou chèn YouTube sa, Mande zanmi w, mande fanmi w abone ak paj la paske nou di w li toutan sou IJC Group la, nou met lemonn nan pla men w.